Bonjour, bonsoir tout fanatik mwen yo, kòman nou ye, kòman nou ye, sa pa depan de lè nou pral gade video sa. Jodi a mwen vini avèk yon nouvo video pou nou, kote mwen te jwenn yon kesyon nan men yon fanatik. Fanatik lan te dim kòman poul fè yon favorit clalo mwen vin avèk pwen pwen sa pou fanatik lan e mwen menm mwen pote yon yon kesyon pou nou kòman si tout fwa yon moun ta ap itilize Facebook ou ou vle chanje modpas la ou si tout fwa ou ta bliye modpas Facebook ou kòman pou rekipere Facebook ou la m pral pase nan pwen sa yo avè nou swiv avèm nan pati sa.

Lè m fini la, m ap pran 1. Petèt ap suiv avè m. La a, m pran, m fin pran 1, m ap retounen la ankò, m ap pran 1 ankò. Nou tout ap suiv. Ankò, m ap tounen m pran 1 pou favorit la. La. Nou jwenn la yo mande yo mande m nimewo map fè favorit la men nap. La map mete nimewo telefòn mwen an. La nou wè m mete nimewo telefòn mwen an la map seleksyone 2. La map seleksyone 1. Moun ki te mande m koman pou l fè favorite la swiv avèk atansyon paske videyo a li pa tèlman konplike men se ou menm ki pral aprann li ou pral swiv videyo avèk bon atansyon pou w wè tout sa w te mande yo kòman li fasil sèlman men kòman favorite la ye wap premye fè wap fè favorite la yo pap ko ba w. Aprè lè w fin fè l, ou gen pou al peye chak chak 5 minit ou sipoze ap tann pou yo pa boule minit ou gen sou telefòn ou an. Chak 5 minit ou sipoze koupe apèl la. Dja mwen panse mwen fini avèk pati favorit la, mwen se yon bagay trè senp, dja mwen fini avèk. Ok la mwen vini avèk yon pwen pou nou kote mwen vini yon pwen kòman pou pou rekipere Facebook ou si tout fwa ta bliye kontra senya Facebook ou ou si tout fwa yon moun ta chanje modpas Facebook ou sou ou pa konnen kòman

Dja map montre nou sa yap dim dja kontra senyal mwen an pa bon li enkorèk dja pou rekipere facebook sa se yon bagay ki trè senp men depi ou pa konnen lap parèt an pe difisil pou ou dja mwen bay nan olveda la telefòn nan gon kont sou li men mwen pa gen facebook sou kont lan yo dim si gen kont lan si map fèl ak kont lan poum bay swivan mwen m pap bay swivan. Map di non. Mbap mbap fèl avèk kont lan. La, yo tou moutrem Facebook mwen pa ret la. Men sèlman se modpas la m bliye. Map antre sou Facebook mwen an. La yo mandem poum kontinye avèk Facebook mwen an. Map kontinye. Sa yon bagay ki trè senp poum kontinye avèk Facebook mwen an. Nou tout ap swiv. La. Yo pral voye yon kòd ban mwen sou telefòn mwen. Jan kòd la ap antre, men kòd yo voye ban mwen, se 4003 403 345. Jan m swiv an. Ok, yo mande m kontra se nyan Facebook mwen. Mwen menm pou pi fasil, m ap mete nimewo telefòn mwen an pou kontra se nyan pou m pa bliye l. La yo pap asepte nimewo telefòn nan tou senp konsa. Map mete yon lèt dèyèl ki se lèt nonm pou m avanse. Dja, m panse m fini avèk Facebook mwen an la, men Facebook mwen m pat ka antre ladan l nan. E tout zanmi m yo sou ke m gen yo. A vre di, bagay, tout bagay yo trè senp mezanmi. Se entelijans ou avèk fè anpil konpreyansyon travay. Sèlman nou rete swiv avè m, ret branche avè m, gen anpil nouvo bagay mwen pral pot pou nou. Sèlman, se aji avèk konpreyansyon, li tout sa m lage yo, toujou ede m pataje videyo sa a, epi n ap jwenn pi bèl bagay dèyè toujou, pase m vin ak yon pakèt bagay pou nou. Mèsi, mèsi ak tout fanatik mwen yo ki te pran tout tan yo, tout san yo, Pou yal li video sa a avèk tout konpreyansyon nou. Mezanmi, sa m ta di nou ankò? Nou konnen kòman bagay yo ye mesye, mezanmi se fè plis atansyon de jou an jou, nou tande kòman kowonaviris ap fè aktyalite nan mond lan, sèlman nou tout eseye pwoteje pwòp tèt nou. Pase tout moun renmen tèt yo pa kite yon moun ki pral diw ke li renmenw mwen menm m renmen nou pa gen kiyès ki ka renmenm pase nou sa nap fè konsa mezanmi ou ka renmen tèt ou pasem non m renmen nou mezanmi mwen renmen nou sèlman se poutèt sa m toujou di nou fè anpil prekosyon avèk maladi sa kap ravaje lemond Toujou itilize prensip ijyèn. M ap toujou di nou sa paske nan moman maladi sa fè aktyalite, itilize prensip ijyèn yo pou n itilize. Mezanmi m panse m ap rete la avè nou. N ap rewè ankò nan yon pwochen videyo. Pa bliye, gade m manke bliye di nou sa a mezanmi. Kòman nou panse m ta pale san m pa di nou ale pataje videyo a. M konnen nou abòne avèm deja pa sispann pataje video m e like li toujou kite yon ti kòmantè mwen mezanmi gen yon ta de kòmantè mezanmi m pap pase nou lòd poum di nou men ki jan de kòmantè poun fè non gen de ti kòmantè nou fè nou konnen chak video eseye chanje m yon ti kòmantè alè si nan video sa ou banm yon kòmantè lòt video ou banm menm kòmantè ankò m santi sa yon ti jan. M pap fin di sa m ta pral di a dja, m ap rete la avè nou, n ap rewè nan yon pwochèn video. Dja, ba!